Bon mezanmi bonsoir m te fon bèl silans m pat pale m tap obsève Bibi o gran mo o gran remèd chemen bouton se chemen maleng se sak ta pou rive donk mesye yo pat prevwa e mwen menm gen de bagay mwen fè rezèv sou yo men m viv yo depi lè depi lè sitwayen an te nan vilaj tap frape te gen posiblite pou n te kwense l. Men mwen menm nan inite mi a, m ap gade nèg yo n te ka kwense yo bò dlo, bò lanmè a. Men, yo te di se yon inite fò n jwenn lòd. Lè n rele baz nou, baz nou di fò n rele dcpj, dcpj jiskaske n li fè n rantre nan baz, li pa janm bay lòd pou n frape. Donk, nou ka konprann sètèn choz. An efè, sa m ap viv devan lamarin nan la a, s on bagay depi m fèt mesye, e premye fwa m wè sa. Tankou Kareka di la, moun ap kouri nan direksyon l pa bezwen. Baz krache dife k soti gran ri rejwenn avèk Babekyou avèk Vilaj yal ranfòse gran ravin. Babekyou avèk kèk nèg li yo al ranfòse Krisla. Monchè anpil nèg mouri nan baz Krisla. Nèg yo fann kris la. Mesye nèg yo fè 4 jou depi le premye ap tire. Moun ap kouri nan tout direksyon yo pa konn kisa pou fè. E sak pi rèd la majorite moun ki kouri kite kay yo nèg granri fouye kay yo kase kay pran tout sa yo gen bezwen bagay. Kounya la lè wap pase se 2 men anlè pou pase matisan yap fouye w yap pran kòb telefòn epi pase. Kounya moun vin pè pase Bon, enfòmasyon ta di, m mete l o kondisyonèl ta di, bandi yo di se Lamarin ki konplis nan fè moun pase sou lanmè kòmsi mouvman pa ka pran, mete, yo di Lamarin ranje kò y ap vin atake yo. Men, vye manman pare pou zepina, zepina pare pou vye manman. Ou konprann? Kòm se yo k ap vin atake nou, malè a ka fèt nenpòt kèlè men, nou pare tann yo tou. Ou konprann? Paske baz nou an se yon baz estratejik, yo pa konn kote nan, nou pa, yo pa konn kote n ap tann yo. Antoulèka sa se yon lòt istwa. Mwen menm, sa k plis epate m, ki fè dlo sot nan zye m talè a, se yon seri de moun k avèg, timoun, bebe k fèk fèt, yon madanm ki fèk fè sezaryèn ki pa ka mache. Bandi yo rive jis nan pwason an, ap tire, nèg Gran Ravin ap tire jis nan pwason. Konprann jis nan pwason la, moun ki te sou plas Fantamara, moun ki te nan legliz la, moun ki te nan bay pwason an ki te ret anlè a ki poko fèt ki t al abrite yo la, tout ap kouri vin la, moun ki la wè foul la ap vini, yo kouri, m di w moun ki fè sezaryen ap kouri, ti bebe, moun, ah, machin ap frape a machin moto, mezanmi! Si se prezidan k responsab, prezidan m ta dil don mo. Men sa kap fèt la polisye ayisyen paka rezoud li, se rele pou rele yon lòt fòs vin frape la gwo frap, kraze lòt bò a epi bay la rezoud paske polisye ayisyen paka fè anyen paske lari blanch bal ap pete chak kay gon nèg a galil ladann eske ou ka polisye a ka mache nan chak kay e polisye a lan blende li te kòmsi lavi men su atè mezanmi m pap di sa poum fè nou pè men m jis pataje yon ti enfòmasyon avè nou depi se machin kap sot nan gran sid tout bloke la kafou plen. Kafou plen, ou konn sa rele kafou plen? Se ke kafou pa gen kote, pase machin yo vini yo pa ka soti. E vin jwenn moun ap fè dezòd yo pa ka vire. Mezanmi se sitiyasyon pou n ta wè jan m ap di nou la. An efè, m ba nou ti sitiyasyon sa, pa pou m fè nou pè, men m ap jis di lòt moun ki nan are a fè pridans. Donk mwen menm kote m ye la, m pa di m pa ka gen anyen, men risk yo minim. Risk yo minim. Ok.